Nou salye Renold Dimanche e nou salye w e nou aprann ou se yon viktim nan tranbleman de tè la men avan sa nou aprann ou te gentan sove lavi 13 moun deja anba dekonb finalman w ave viktim esplike n. Ti moun nan mwen t tire li deyò m bay atrap li m bat kay li etan li soti avè li epi maten an la mwen wè mwen gen konesans mwen e yo ki ta la mwen e

Men apre loske ou vin rive konnen si w o lopital kounya la ak sa w panse menm? Tou senpleman, mwen panse a yon sè ti gason m nan, men gen yon moun ki di m kay lakay li a kraze, men li pa gen anyen. Sa ki fè m plis te al sove moun yo, e paske mwen pa leve a manman mwen, mwen pa konnen l, lè grann mwen te konn soti, te konn kite m ka vwazinay. Jisteman moun yo ap pase yo ap kriye, yo pa ka moun fè antre anndan epi ban yo antre anndan men ap tapote sou mwen m pouse yo mete deyò e dènye timoun nan si m soti avèl li tap mouri mwen tirel nan yon fenèt lèm vire pou m ale m pa gen konesans ankò gèlè bagay yo tonbe sou mwen.
Men apre loske w vin fraktire, eske ou jwenn nan moun sa yo ki pase vizite w deja tankou fanmi moun sa yo? Vizite m tou fanm ko. Non fanmi moun sa yo. Genyen moun ki pase wè m men m pa ka konnen si se yo. E kounye a mwen gen yn èdtan la depi m santi m nòmal, kòmanse nòmal, men dan kèlke minit m tann pou m pèdi konesans pou yo ap ban mwen medikaman.
Kounye a kisa w ap mande, kisa ou ta renmen yo ba ou? kòm asistans. Kòm asistans se dan kliyan yo. Malgre kay kraze, pa sa k enpòtan, lavi kontini e danti ak dan yo. M ta renmen jwenn yon danti ki te ka ede l a fè sa radyografi a. Men sa m frape l tou li pa li pa senyen, l manje m anndan.
Men èske èske ou gen mwayen pou fè tout bagay sa yo? Non. Pou moun kap gade w la, si yo ta renmen ba w yon èd, pa ki mwayen yo kapab fè sa? Yo ka ban mwen sou kont Unibank mwen, ajoute sa sou MonCash mwen de preferans kont Unibank lan tap pi bon, men kont lan, banm kont lan.
Ki laj pitit ou a genyen? Li gen 1 an 7 mwa. Ki non l?
Dimanche Renolson, e lan menm moun li ye lè zanglè ki pran l. Mwen men kont lan Ayy yo kont lan. Ayy si yon moun ta renmen ede Dimanche Renold ou kapab voye kòb la sou kont Unibank li se 180 tirè 2015 tirè 14 28.

Gen yon ti sè ti bebe ki gen 8 mwa ki di bebe ap joure li pa gen anyen se sa ki fèm plis kontan paske si li te pito se mwen ki viktim ke li viktim bebe a pa te ka sipòte doulè ke map andire la a yo. Ok ou sove lavi 13 moun eske gen otorite lokal nan okay ki pase yo deja nan imakile konsepsyon. Pa gen otorite okay se lòt zanmi lòt kote jounalis tan kòm ou menm. Ki pase wèm ki fè ti jès sa avèk mwen men pa gen otorite okay avè sinal ki te gentan kouri pranl al pran sali avèm apre sa li mennenm la se ti pitit sa ki kite lakay li ak ti moun sa li vin ret la avèm li di li pap kitem mouri Milòvna. Men kijan eske doktè yo pran kaw byen ou jwenn la sonyay yo pran ka m byen men pafwa tansyon règ mache. Te yo, de ti bagay mwen ka chke m panse yo t ap vip pou mwen, men malerezman, kòm ou konnen gen anpil moun la a tou, kantite sa yo gen dwa voye a gen dwa gentan fini. Men, men, men, men nou konnen gen anpil èd k ap bay nan vil Okay pou viktim yo, men se èd yo poko rive sou ou kòm on viktim. Non.
Men sa m t ap plis mande. Lòt moun ki anba kay yo toujou, si te gen kèlke moun menm jan avè m ki te ka ale tire yo, paske m pa bezwen chen pou vin tire yo mwen menm, depi m parèt depi kay la gen moun ladan m konnen, m te mèt tout mi yo te mèt sou li m pral pran l pou kò m. Men men pou kounya la ou pap ka fè sa ou malad ou fè viktim. Mwen kapab men si gen kèlke moun ki vle yo mèt vin kote mwen m ka ekri ba yo tout.

Ou pa ka jwenn ni pou kann perimèt la epi ou pran swè anba bra ou, ou fwote li, ou pase l nan nen w epi ou bouche nen w ou respire. Lè w fin respire epi ou kanpe w ap pran souf moun nan kounye a k ap bat. L ap bat ou pran fre li, ou pran fre l epi w ap mache, ou pran fre l. Lè w rive kote prèske kounye a w santi zòrèy li se ten, ten, ten, ou mèt. Sè Kelly epi wap jwenn Melanie tank yon map pran souf li souf li ap pete depi w pran li e lè w pran l tou ou pran l pa dèyè do pafwa gen youn ki goumen avè w se pa li menm si w pran l pa fas li ka tou touye w paske li vin gen tout fòs
lè w pran yo tout se pase nan nen yo se pa mouri yo mouri. Ou pa bezwen panse ke yo mouri. E si yo te koute m Gabriel te ka bagay lè m soti avè li mwen di gade anba al anba sa la e lè yo al gade tou an ta al gentan fin bat lè yo rele doktè yo pa ka fè anyen. Sa se yon don Bondye ba ou depi yo pa avan w men se pandan goudou goudou a ou konnen l. Depi yo pa avan m te fè sa nan Matthew ni 12 janvye nan 12 janvye sove moun ou pa wè. Yo te sove plizyè moun, yo sove yon mè m te pran sa.
Gen moun, se moun yo ki touye yo si m pa te la. Ok nap di mèsi. Gen anpil moun ki tap mouri, lè w pran l, pa ba li dlo malgre l mande w dlo, se kòmsi se yon dlo kap bouyi, ou vide yon ti gout dlo ladan li tou kanpe, kè a tou rete. Depi l pran, pito mete ti sik nan bouch li, depi w ba l dlo tou touye li, e nan mwen 15 20 minit ou ka ba l dlo ak mete kouche sou vant, lè sa kè a poze.
Ridolph Dimanche nou di w mèsi, Koze Pèp la remèsye w paske w te dakò reponn kesyon nou, malgre tout difikilte w ap soufri an lopital la men w te dakò pale ansanm avè nou, mèsi anpil. Ok mèsi ke Bondye pwoteje w pa dòmi anndan kay paske seyans lan pako fini. Paske ou gen dwa bay yon bon sèvis ou anndan wap rele vin sovew yo pa ka vin sove w paske e lèm tap pase m tande dam nan ap rele m anbal map mouri tout moun lè map antre gen moun ki pa vle kitem antre yo vin di non kem mouri avèl mwen metel deyò malerezman li sot deyò li pa faktire lan vant li pa anyen m di ke volonte Bondye swa fèt.